kritike fason moun yo ekri la. Anpil fwa m ekri menm jan, m kole plizyè mòfèm ansanm, kliptik la, mo a avèk yon lòt. Donk nan ekri nan ekri nan echanj enfòmèl m ap fè ansanm avèk kèk zanmi. E an retou, mwen jwenn tout lòt moun yo fè menm jan tou, sou Whatsapp, sou Facebook. Donk fòseman, travay lan li pa sèlman chita sou sou retire. Retire apostwòf la se youn, li te ka toujou Bon, men, se ki demach ki swiv retire apwostrof la pou pèmèt ke desizyon sa li byen enplemante anndan sistèm nan oubyen anndan sosyete a?
Ok, mèsi anpil pou repons sa ou bay. M panse moun ki te poze kesyon yo satisfè. Nou pral pran dezyèm seyans 3 kesyon yo. Wi, wi, wi. Merite aplodisman. Ah, nou gen Dieufène Marseille epi nou gen Louis Goudet. Gon lòt kesyon nan chat la ke m kapab li Oui, mwen rapid. reponn li Oh, nan ou chat. deja repon. Ok, bon bagay, Ouais. bon bagay.
An fèt, pou moun ki pa li chat la, Johnny Vilcius te mande eske lè Aka di Itilizasyon apostwòf la pa nesesè, vle di se siprime a ka siprime li. E Stevenson reponn, Wi, se siprime li siprime li. Donk, n ap kontinye avèk seyans kesyon yo. Dieufène Marseille, ou kapab poze kesyon lan, epi apre n ap pran Louis Gaudin. Dakò. E, bonswa tout. tout moun e mèsi pou bèl konferans sa e m te rive a 80 e ta sanble m rate anpil bagay paske m wè dyalòg yo yo bèl e m wè se yon bèl prezantasyon pou lè mwen moute an bon e mwen menm e Mwen tande pozisyon ou, men e, mwen apèn fini FLA, donk e, majorite um, pwofesè yo, souvan, menm si yo fè lòt kou men souvan e, yo gen yon ti pye yo nan kreyòl ayisyen an. Donk e, je suis occupé, tu m'as. Donk, mwen menm, e, pandan tout tan m fè, ap fè devwa nan FLA a, e, pwofesè yo te toujou trè kategorik sou pwen sa, pa egzanp sou apostwòf la. E si nou pèmèt, si nou pèmèt mwen fè, pèsonalite yon pwofesè la, pa egzanp. de pwofesè Zefi li menm se espas la. Pa egzanp, si w ap ekri l ap vini, ou sèlman mete l, ou kite espas epi ou ekri ap la. Ou di l ap. Donk li menm sa se pozisyon pa li. Men nou konnen sou pwen akademik, pa egzanp, ou pa ka itilize non w sèlman kòm referans. Ou pa ka di ok men sa tèl pwofesè di. Omwen si pwofesè a tankou Si yon kote, pa egzanp, li nan yon dokiman, ou ka itilize l kòm referans. Men, menm si se pa nan yon liv, sa m ap di a ye, men nou konnen jan de pwofesè sa yo, pa egzanp, yo fè pwa. Ou konprann? Donk, se vre ou menm ou di pozisyon pa ou, li t ap pi bèl si nou ekri yo la avèk apostwòf. Men, imajine w ann joute etidyan ki nan flè pa egzanp ki fè devwa pou pwofesè sa yo, etidyan ki ekri avèk apostwòf yo korije l yo di w fè fot. Donk kounye a la se ki baz syantifik nou genyen pou nou di ok nou dakò ekri avèk apostwòf oubyen yon lòt gwoup yo dakò ekri san apostwòf. Donk m konprann m konprann pozisyon pa w lan, donk mwen menm menm m ta renmen tankou gon bagay syantifik omwen lè m ekri l pa egzanp m fè kou kreyòl nan kèk lekòl Mwen m ekri jan pwofesè yo aprann mwen an, m ekri espas epi m montre lòt mo m ap ekri an. Donk sa mwen, se kòmsi, donk sa pwofesè yo tankou mete nan tèt mwen an, ok m aprann li, m dakò avèk li. Men kounye a la, si gen yon lòt agiman ki ka pwouve lekontrè oubyen yon, m te ka di ki pi kenbe, nou gen dwa toujou nou ale sou li. Pa egzanp, si nan lekòl m bay egzamen kreyòl yo, yo di m fè fot. Kounye a la, se kòman m pral defann tèt mwen antanke yon pwofesyonèl ki ap travay nan yon enstitisyon epi ki ekri yon bagay epi yo di ou fè fot, donk fòk ou ka defann ou, men pou w defann ou fòk ou di de bagay m te ka di ki konvenkan. Mèsi, se sa m t ap di. Ok, mwen mèsi. Ok, mèsi. Nou pral kontinye pran pran kesyon yo. M kapab mansyone pwofesè Zephy pibliye yon yon travay an 2017 kritè fòmèl pou n kole ak dekole mo l an kreyòl ayisyen. Donk, ou kapab refere w a travay li si w ta vle konnen plis sou sa. N ap pran Mesye Louis Gourdin.
Bon, mèsi pou pou entèvansyon k fèk presede, ki fèk fèk fèt anvan m lan. M ap tou

Prezantasyon e eleman ki ta fè. Paske si w chwazi apostwòf la, fò w ta ka esplike jan entèvenan toutalè a di, fonksyon apostwòf la, yon jan klè. Ok? Se pou w ta di kilè Pou w itilize l, lan ki ka. Ou site plizyè bagay, se vre. Ou di separe mòfèm, ou melanje mo avèk mòfèm. Paske e, e, ou di ke li ba w yon sòt de konsyans e mòfèm ou mo, eksetera, eksetera. Men m ta renmen w retounen sou egzanp ke w pwopoze yo pou m montre w ke pi fò lan agiman ou bay yo, plis plede pou blan tipografik la, e, e, si, m ta renmen ou pran egzanp ou ta, ou travay plis sou li toutalè a, ki te gen m pa ta, m pa ka, oubyen m pa ta, eksetera, se li. Sa se youn. E.

Bay yon fonksyon presi. Bay blan tipografif la yon fonksyon byen defini. Sa vle di li pataje mo menm si lan lengwistik klasik la yo pa defini sa k mo. Nan okenn definisyon klasik lengwistik klasik yo ba w bon definisyon mo. Nou pale sou klitik toutalè a. Ben, moun kap pale oubyen kap ekri kreyòl la, menm franse, eksetera, li pa oblije konn sa kon klitik, sa kon, men fonksyon yon mo, se yon bagay ke tout moun konnen, paske lè l itilize l, li konnen ki kontribisyon mo sa a pote nan sans sa l ap di a. Donk, blan, donk, Anvan ke ou banm repons ou, m ta di mwen menm, mwen e pou Zefi, e pou Dejan, e pou Akademi an, blan tipografik la, se li pou nou kontinye bay. E dènyè remak m ap fè, tout pwoblèm ou enonse la yo, yo vin yon grenn bagay, selon mwen. Yo vin yon grenn bagay, ou fè yon diferans ant ekri avèk pale, E mwen menm tou m ta fè diferans sa a, men m ta di wòl ekri a se ke l pote enfòmasyon siplemantè sou pale a. E lè w divize mo yo an fonksyon de fonksyon yo genyen nan kontribisyon yo pote nan sans fraz la, e lè w ekri yo, Lè w separe yo vreman, yo elimine anbigwite epi yo pèmèt ou al nan sans fraz la pi fasilman. Pi fasilman yon. Donk, sa pou nou rezoud, lè n ap pale, lè n ap ekri, nou ekri mo yo M byen di mo, m pa di mòfèm, mo yo separeman, an fonksyon de fonksyon yo, ke sans ke yo pote. Men, fò moun aprann ke lè w ekri mo yo konsa, lè w ap li yo, gen yon prensip yo rele anchènman ki ramne w, donk ki konsilye, ki marye ekriti a avèk pale a kounye a. Donk m pa pou w oblije ekri mo long, fòm fòm plèn etc. Kreyòl la gen dinamik pa l. Ou gen dwa ekri kont mo kou tou. Apre m gen dwa vini sou de twa bagay. M yon ti jan long la. Donk m ap eseye fini kanmenm. Donk fò w aprann lè ou wè yon bagay ekri si ou wè m yon m ou pwononse m epi pa pi lwen epi ou yon te dèyè l pou ou di m pat, ebyen fò w konnen ke lè w ap li ekriti sa a, ou li l m pat. Se la w fè maryaj ant ekriti a avèk lekti a. Donk, bagay ki endispansab pou w bay lè w chwazi separe mo yo, se di lè w ap li kounye a sa k ekri a, fò w li l avèk prensip anchènman an. Donk, fò w anchene mo yo. pwen bar, depi w konn sa, nan okenn egzanp ke w bay yo, si m wè apostwòf, yon apostwòf dèyè, pa egzanp sa m ap gade la a kounye a, m wè ekri M apostwòf, epi w rajoute yon blan ladan, m pa wè ki fonksyon l vreman, apostwòf la. Ansuit, ou mete yon W, ou rajoute yon, dizon, ou mete, petèt ke se pa ou, se pran ou pran egzanp sa a sou moun k ap ekri, byensi. Moun ki ekri enonse sa a, li rajoute yon apostwòf dèyè W a pou fè kisa? Ou te di, ou di toutale a se pou fè rekonèt li tankou yon kritik, men m pa bezwen konnen si se yon kritik. Ou konnen lè m li sa, lè m retire apostwòf yo, m li, m pa vle w, senpleman. E m konnen ke m an, se yon mo ki reprezante yon bagay byen presi, moun k ap pale a. Pa se yon mo ki reprezante lan kontèks sa a yon negasyon byen presi. Vle a se li prezante yon aksyon, yon volonte, tout sa w vle, yon predika. E W k pi dèyè a m li vle w, e men m konnen trè byen, se ke m pa ta konnen ankò lè m kole yo, m konnen trè byen ke W a vle di Ou menm m ap pale avè w la. E eksetera nan tout lang lan. Donk, m repete, finalman, e m ap tann repons ou sou fonksyon apostwòf la pou w ta bay presi si w chwazi l. E m repete byen, m dakò avèk Zefi, m dakò avèk Dejan, m dakò avèk Akademi an ki di mete blan tipografik la, elimine apostwòf la. E men m rajoute. E dèyè l, fò w aprann moun k ap li ekriti a, fò l fè, fò l aplike prensip anchènman mo yo. Se tou, donk konsa, li vin ramne ekriti a a jan moun nan pale li. Donk li vin marye pawòl la avèk ekriti a. Vwala. Mèsi bokou. Ok, n ap pran dezyèm, anfen dènye kesyon nan seyans la avèk Micheline. Di m si m te pranm nan twò long e.
Dakò pwofesè Louis Gaudin. Micheline?
Mèsi, mèsi Edens. M salye Stevenson Louisma pou bèl entèvansyon sa, m panse ki toutafè enteresan nan kad nòmalizasyon, estandadizasyon lang kreyòl la, paske jeneralman nou, youn nan pi gwo pwoblèm nou gen, m panse, pou nou antann nou sou kreyòl la, se paske nou, nou petèt, alò moun k ap deside yo, yo pa konnen si se eksprè oubyen pa eksprè, yo pa, yo pa vle chita sou baz syantifik pou yo fè travay yo. En fèt, gen yon kesyon ki te, m ap plis fè yon kòmantè olye m poze yon kesyon. Lè, lè, m gen yon kamarad, yon kòlèg ki poze yon, ki te, ki te poze kesyon, sou kesyon, li vini avèk blan tipografik la, e sa, m gen yon bagay ki monte nan tèt mwen. Anfèt, m pa konnen si gen òtograf yo ki fonksyone deja nan rechèch m ap fè yo. Paske gen yon kesyon ki vini tou, ki fonksyon, e petèt se yon ti feblès tou nan prezantasyon w lan, Stevens, Stevenson, ou pa defini anfèt ki sa k apostwòf, Etsetera e lang ki itilize l deja yo, donk poukisa yo itilize l? Nan pratik, nan izaj ekri nou an Ayiti, donk nou te konn ekri franse avan, donk nou eritye apwostwòf la de franse a. E nou tout nou te aprann an franse poukisa nou itilize apwostwòf. Men se pa paske yo te itilize l tèl fason an franse. ki fè ke lè nou enpòte l nan izaj ekri oubyen izaj òtografik kreyòl nou, bon m p ap di òtografik bon m di òtografik se diferan, izaj ekri, ekriti, kreyòl nou, vle di li vin ranpli menm fonksyon an. Premye diferans pou nou fè, yon blan tipografik an oken ka pa ka ranplase yon apostwòf, paske yon apostwòf se yon eleman de sans. E on blan tipografik pa on eleman de sans. Donk, on blan tipografik, donk, nan tout tèks, sinon, m ka pran tout, tout paj la, m ta di, gade rale blan tipografik pou nou wè, yo pa vle di anyen. Anfèt, m pa vle di yo pa vle di anyen, se pa, Yo pa yo pa reprezante okenn grafèm. Yo pa reprezante yon silab. Yo pa reprezante yon mo, etsetera. Ou wè? Paske blan tipografik la, m pral genyen l tou lè m gen mo plen an. M ap toujou genyen yon blan tipografik. Ou wè? Donk, kit m gen mo plen, kit m gen, kit m gen fòm kout, kit m gen fòm long, m toujou gen blan tipografik. Donk, tipogra, blan tipografik la, Akademi an pa adopte l. Li jis di an nou itilize yon, nou pa ka itilize blan tipografik. Nou genyen blan tipografik deja, chak lè n ap ekri pou n separe mòfèm yo. Donk, kounye a, se ki fonksyon nou deside nou menm pou nou, avèk pakin nou bay, anfèt, gade pou ki sa nou ta dwe itilize apostwòf la. E nan ki ka nou itilize l. Moun yo poze yon pwoblèm, se paske, jan Dejan te di la, bon, yo itilize l agoch, yo itilize l adwat. Men gade èske l pa merite vre pou itilize agoch, pou itilize adwat. Donk se gade lè nou itilize l, poukisa nou itilize l, ki eleman de sans li pote, si le plan didaktik tou, gade kisa sa ka pote. Paske youn nan, pa egzanp, Frantz Goudert sot pale la, li gade lekti, nan lekti, lang nan, òtograf la pa poze pwoblèm nan lekti, non. Menm si moun yo te kole tout mo yo nèt soti depi nan premye mo a rive jis nan fon fraz byen long y ap li l, li pa poze pwoblèm. Pwoblèm nan pral poze nan pwodiksyon grafik. Lè m ap ekri. Wè, lè m ap ekri lang nan kounye a, m pral konnen kòman pou m dekoupe mo yo. Men lè m ap li, anfèt, sa m vle fè n konprann sè ke akizisyon, anfèt, lè m ap, lè m ap li eleman sans yo, yo pa trans, yo pa ale nan menm, nan menm direksyon. Sa di, chèn kognitif yo, anfèt, yo pa fèt, aktivite kognitif yo, m vle di, yo pa fèt nan menm sans. Sa di, lè m ap soti nan ekriti, m pral nan lek, pou m ale nan, nan, nan lekti, gen yon jan li pase. E lè m ap soti nan lekti pou m al, lè m ap soti anfèt nan pale pou m ekri gon jan pase. Sa vle di, se sa k fè w wè Steven nan dikte l la, nan dikte li bay yo nan atelye yo, donk ou wè chak moun eseye ekri yon fason paske chak moun y ap eseye pwodui sa yo tande. E pi gwo pwoblèm pou m fini sou sa m ap di nou an, nou genyen nan òtograf kreyòl la, nan kesyon ekriti kreyòl la, se ke nou panse ke nou kapab pale, nou kapab ekri menm jan nou pale. E se sa a. Donk, jiskaprezan, Akademi an pa janm defini règ òtografik yo nan lang nan. Nou chita nan yon lojik senplis, e jiskaprezan nou tout nou vle rete nan yon lojik, nan yon senplisite, paske n panse òtograf, anfen, pa òtograf, ekriti fonksyone menm a, menm jan avèk lang oral. Ekriti a l pa ajoute sou lang oral la, se pa sa l fè. Li veyikile sans li nan fonksyonman l. E se yon sistèm a pa rantyè. Li gen fason pa l li fonksyone. Donk, fò n konprann ke nan òtogra, nan, nan, nan ekriti, donk tout eleman yo, yo gen, yo gen fonksyon yo, yo gen izaj yo, gen jan yo itilize yo. Kounye a pwoblèm nan, retire apostwòf, pa gen pwoblèm. Donk gade ki, gade ki enpak li fè kounye a lè nou retire. Donk nou tout nou wè ki dezòd. Donk sou entènèt, mwen m pa menm ale sou entènèt. Mwen m prefere rete nan pwodiksyon eskolè yo. M prefere rete nan ekriti fòmèl yo pou n wè kòman sa vre. Paske sou entènèt la, nou ka ekri nenpòt kòman, n ap tchat, etsetera. Menm nan franse tou, n ka wè nou kole, nou dekole, etsetera. Donk sa pa poze pwoblèm. Men kounye a nan ekriti fòmèl la kounye a, li poze pwoblèm. Pwodiksyon grafik anpil paske timoun nan lè w di li m, wi se yon mo. Men ki sa k montre m, ki sa k fè diferans ant m, yon lèt, e m, yon mo? M pa konprann. M pa konprann. Kisa ki fè diferans ant l, èl, apostwòf, anfèt, avèk èl ki pou kont li? Se lè l gen yon izaj. E lè l nan yon izaj, li pa fonksyone pou kont li. Li nan entèraksyon avèk yon ansanm deleman. Donk fò nou pran sa yo an konsiderasyon. Donk pwoblèm nan li soti 1. Fò nou eseye defini, sistematize, Tout règ ki gen nan kreyòl la, nan òtograf kreyòl la m vle di, m p ap pale de oral, nan òtograf la, epi eseye wè kòman pou nou didaktize yo, kòman pou nou ansenye yo. Donk jiskaprezan, prensip fondamantal la rete ou ekri sa w tande a. Pèsonn òto, pa gen okenn òtograf ki fonksyone konsa dan lemonn. Mèsi.
Ok, nou di mèsi avèk Michelet Michel pou entèvansyon an. M panse Stevenson Merisma t ap note. Oui, ok. Ok, bon, pou premye premye kesyon an, e, e, kamarad la te mande, eske l fè fot, oubyen lè l ansenye avèk e timoun yo, li di yo, se sa pwofesè Zefi oubyen lòt moun, non. Donk, sou baz nòma, nòmal, nòmati, nòmalizasyon ki gen kounye a pa rapò avèk dispozisyon ki pran yo, non, ou pa fè fot paske. Depi 2017 la Akademi an soti règ ki di apostwòf la li pa li pa la ankò, se yon blan tipografik ki ranplase l. Donk sou baz sa, e vi ke se a jan m te di l depi nan kòmansman, Akademi an se li menm ki antite ki ap e ki chapante tout lang, ki chapote lang kreyòl la e ki mete sistèm estandadizasyon avèk nòmalizasyon anndan lang lan. Donk, sou baz sa, apre Akademi an, nou pa ka konsidere ke w fè fot ou pa fè fot. Men nou menm kòm apranti chèchè, n ap reflechi, n ap obsève, n ap analize, n ap kritike tou. Donk, se sa k fè, nou gade desizyon sa yo ki pran, èske li pa t ka pran yon lòt fason oubyen èske E eske anndan lang lan, kijan kijan sa fonksyone ki fè nou rive ka poze kesyon sou li pou nou menm e pou nou travay sou li. Donk se se sa ke nou menm nou eseye fè nan travay nou an. E se sa k fè nan fen nan fen travay mwen an, mwen piske antite a gen tan la deja travay yo gen tan e desizyon gen tan pran. E si pwopozisyon m nan pa ka oubyen e kritik ke m eseye fè a nan analiz mwen yo pa ka Ak pase, donk fòseman se pwopoze ki jan dispozisyon sa ki pran li kapab rive didaktize jan kamarad la sot di a. E m ap pwofite remèsye kamarad la paske li gen tan reponn yon pakèt bagay nan sa m te ka di pou m reponn kamarad Gouden ki te poze kesyon yo. E lè m nan travay mwen an, mwen fini pa rann mwen kont ke akademi an

Donk, travay pa distansyasyon 2 lang sa, li ase konplike. Donk, li mande plis refleksyon toujou e pou rann lang lan pi otonòm, pi distan de kote l soti a. Oubyen tou, pa lenvès, se abstant ki se par construction. Donk,

An n di, jounen jodi a, paske kamarad Michelet sot pale de sa la ki enteresan, nou pran anpil nan sistèm ekriti nou an nan lang franse a. Donk imajine jodi a, Académie française deside retire apostwòf nan lang li an. Donk li jis ranplase l pa yon, pa yon, se pa paske w ap distansye de lang lan ki fè ke ou oblije pran nenpòt desizyon oubyen ou oblije pran yon bagay ki ka nan sousi pou fasilite poutan ou, ou, poutan li vin parèt pi konplike. Donk se sa, paske lè w, lè w gen, lè w gen apostwòf lan nan fonksyon, fonksyon presi apostwòf la menm se. Make prezans yon mòfèm ki koupe. Lè m di koupe a, sitou nan fòm kontrakte yo oubyen nan elizyon yo, ou jwenn ou jwenn apostwòf la ki montre w ke la, nan pati sa a nan fraz la, gen yon mo, gen yon mo pou l ka fè sans nan kontinwite, nan kontinwite, nan chèn kontinyèl lan, gen yon mo ki gon pati ladan ki efase. Donk nan franse a ou di je, donk je nòmalman se je e, vi ke franse a pa dakò ou kole 2 vwayèl, ou di je, donk ou fè ji apostòf, apostòf sa li make e sa ki efase a. Donk fonksyon apostòf la se sa, se sa menm li ye, se nan elizyon yo epi nan kontraksyon yo li pèmèt ou idantifye mo ki kontrakte a oubyen de gwoup sa yo ki fòme mo kontrakte a gen yon lòt yon mo ki pa konplè m ap plede melanje mo mòfèm yo donk gen nan segman sa yo donk li pèmèt ou gen yon segmantasyon ki klè

Parapò avèk fason li segmante, èske segmantasyon an li klè? Donk si nou gade, si nou gade egzanp ke mwen eseye pran, wap, nap wè li make egzanp issu des ateliers. Donk sa se moun ki ekri l, sa se moun lèm pale ansanm avè yo, men kòman yo ekri. Donk gen. ki melanje nan menm fraz la yo ba w ni apwostwòf e ni blan tipografik. Donk, la a, nou rantre nan yon priz kote moun nan li pa gen yon kad ki nòmal, yon kad nòmal ke li konnen nan lang pa l la pou li enpremye l de li, pou l travay sou li oubyen pou li metrize oubyen pou li itilize. Donk, e. Travay didaktik kamarade Michelet pale de li an efektivman nou bezwen akademi an paske ay desizyon an gentan pran deja donk e jiskaprezan gen moun ki kontinye itilize apwostrof la paske pou yo li pi fasil pou yo ekri e li pi fasil pou yo li tou donk gen moun ki kontinye itilize l e kamarad Goudè ki pale de Pozisyon li pran sou pou akademi avèk pwofesè yo ki itilize blan tipografik lan. Ou menm, ou gentan gen konsyans, ou gentan gen konsyans, konsyans lengwistik lan. Donk, li vin, li fasil pou ou pou w adapte w avèk nenpòt dispozisyon ki pran paske ou deja nan domèn nan. Menm jan pou mwen tou, li fasil nan nenpòt nan nenpòt espas fòmèl mwen ye, li fasil pou mwen enpremye m de dispozisyon Akademi an pran pou mwen travay, paske mwen gentan nan nan sistèm nan, mwen konnen l, mwen metrize l. Donk la nou pa pale de nou menm, paske nou menm nou ka reflechi sou sa, nou ka pale, nou ka fè ansanm kritik sou desizyon an e nou nou itilize l san pwoblèm. Donk n ap pale de on popilasyon, paske jan m te di l lan, se lokitè yo k fè lang. Se vre akademi yo la pou nòmalize, estandadize, fè yon pakèt refòm nan lang lan, se vre, men si lokitè yo pa rive enpremye oubyen pa gen dispozisyon ant akademi an ki pou fè tranzisyon avèk lokitè yo, donk, Dispozisyon sa yo, yo sanse pran an ven, paske, paske pi lwen, yo pa ka aplike. Donk, lè yo pa ka aplike, gen yon fwontyè, gen yon miray ke Akademi an, nan travay l ap fè yo, ki pa rive ateri. Donk, se, se, se la, e nou plizoumwen nou jwenn byenfonde travay lan. Donk, keseswa moun nan ap ekri sou entènèt oubyen l ap ekri fòmèl, èske l gen konsyans de sa l ap ekri a, de kòman pou l ekri l? Donk, ki ki sistèm didaktik ki gen, ki mete an plas depi nan edikasyon nou? Depi epi konbyen kou kreyòl nou genyen lekòl tou? Pou m rete sou pati didaktik lan, Konbyen kou kreyòl nou genyen lekòl de premye ane kindègadenn jiska la filo? Konbyen kou kreyòl nou genyen? E ki enpòtans yo bay kou kreyòl yo tou nan edikasyon nou? E ki jan kou kreyòl sa yo dispanse? Donk, kesyon, kesyon, kesyon, li ale pi lwen toujou, men mwen pran sèlman yon pati nan tout entèwogasyon, nan tout pwoblematik ke n kapab poze pou nou wè E desizyon kap pran yo, kijan yo pran, poukisa yo pran, e kòman desizyon sa yo rive ateri nan sosyete nou an, kòman moun, kòman moun konnen desizyon an. Paske janm te di l, janm te di l pi avan, gen moun ki pa menm konn si akademi an egziste. E gen moun ki konnen akademi an egziste, yo pa menm konn poukisa l egziste. Donk, kounya la, desizyon akademi an pran pou kategori moun sa yo, Eske yap janm konnen gon desizyon ki te pran? E desizyon sa yo lè yo fin pran ki ki senkronizasyon ki fèt avèk ansanm antite oubyen enstitisyon ki disponib pou la yo ki pou travay ansanm avèk desizyon sa yo pou fè desizyon sa yo chita anndan sosyete a? Donk se kesyon sa yo se kesyon sa yo avan tou pou n poze paske map retounen sou kamarad lan ki pale de e pwendvi pa m wi se vre se pwendvi pa m e se paske pou mwen Avèk konsyans lengwistik e sosyolengwistik mwen genyen ki fè ke mwen kapab wè ke sa poze yon pwoblèm. Donk, si te gon, si te gen yon travay didaktik ki fèt, lè moun sa yo ap ekri sou entènèt lan, se vre nan yon peryòd lè w ap ekri sou entènèt lan ou pa gen ase karaktè, donk ou oblije ap fè abreje pou w ka ekri mo, donk ki vin tounen yon sistèm e de langaj e pou entènèt la sèlman, men sa pa tap anpeche e moun yo tap gen konsyans konsyans sa nan lang lan pou yo konnen lè yap ekri ke se swa pou yo itilize blan ou byen ke se swa pou yo itilize apostwòf la. Donk mwen rejwenn e remak kamarad la sot fè a pou apostwòf lan se ki fonksyon apostwòf la te genyen avan l te siprime a anndan lang lan Olye n te jis retire l, se entèwogasyon an ki wòl li te genyen e ki ki ki sa l pote, ki sa l te pote e blan tipografi lan ki valè ajoute li pote piske pe enpòt sa w ap ekri an kit li kontrakte, kit li fòm plèn ou toujou gen blan tipografik la. Paske mwen p ap janm ekri mwen p ap janm ekri pou m ekri tout mo yo tou kole. Donk m ap toujou gen blan tipografi. Donk apostwòf la fonksyon l li toujou la, li toujou gen wòl li paske li pèmèt ou idantifye Anndan yon fraz oubyen nan pou yon mo gen yon gen yon efasman ki te fèt, gen yon kontraksyon ki te fèt oubyen li gen yon son ki elide. Vwala. Mèsi. Ok, mèsi pou repons ou yo. Nou genyen Fedwin Niska Jean Charles ki mande yon ti limyè. Li di sipresyon apostwòf èske li p ap gen yon enpak lè n ap ekri koz sa pwovoke yon anbigwite an fonksyon sa n ap ekri yo? Stevenson.
Sipresyon apostwòf lan Wi, m ap se sa menm mwen eseye di nan travay mwen an se retire apostwòf la an swa lè w ap ekri e ou vin genyen ou vin gen pwoblèm nan ekriti an piske ou gen yon pakèt mo paske nou menm lè n ap pale nou pale avèk anpil fòm kontrakte E anpil fwa nan fòm kontrakte sa yo, genyen ladan yo ki baskile sou fò e sou langaj ekri an. Donk, lè w vin ap ekri, ou fè izaj de fòm kontrakte yo. Tankou doubleve a ki ranplase ou. Donk, lè n ap ekri, nou itilize l anpil. Donk, nòmalman, lè w gen apostwòf la, pou mwen, paske se pa yon kesyon de plasman an swa, kit li kole, kit li devan W oubyen kit li dèyè W a, lesansyèl depi l la, premye reflèks ou, ou pral chèche konnen ki sa li ranplase, paske ou gentan konnen fonksyon apostwòf la se yon, se, se yon bagay li ranplase. Se ma, se id, se pèmèt li pèmèt ou idantifye ke gen yon son oubyen gen yon mo ki pa konplè. Donk, se, se sa w pral chèche. E tout moun, parapò avèk. E rezil, pa rapò avèk fonksyonman nou nan franse a, piske edikasyon nou te fèt nan franse, donk nou gen reflèks franse a nan lang kreyòl la. E se pa, e se pa yon pwoblèm paske e kreyòl nou an li enfliyanse anpil ak franse a nan yon pa, sou yon pakèt pwen. Donk apostwòf la jan l itilize nan franse a se konsa n sanse itilize l nan kreyòl la. Donk otomatikman w ap pale kreyòl ou ap ekri kreyòl, ou wè apostwòf la, se sa k ap monte nan tèt ou. Ou gentan gen referans franse a deja. Donk se pa yon pwoblèm pou idantifye apostwòf la, pou w konnen gen yon mo ki koupe oubyen gen donk lè apostwòf la pa la ou sèlman gen grenn lèt la paske kamarad Michelet se te pale de ou vin gen grenn lèt la pou kò l. Ou pa konn si l son ou pa konn si se yon lèt li ye Oubyen ou pa konn si se yon mòfèm, ou pa konn sa li ye an swa. Donk, e vi ke li pou kò l, w ap toujou gen, w ap souvan gen lenpresyon ke li izole, e ou pa p anvi ke l izole, paske nan tèt ou, paske nan parapò avèk atelye m yo, mwen, mwen fè, mwen fè remak la, mwen diskite sa. Donk, izolman sa, e ou pa p santi, ou pa p anvi ke mo a izole pandan w ap ekri l lan, w ap toujou, ou gen tandans pou, pou w ratache l avèk ot ki avan oubyen ot ki apre a. Donk se sa k vin fè, nan yon grenn fraz, ou gen yon pakèt mo tou kole. Ou gen yon pakèt mo tou kole paske moun nan, non sèlman moun nan gen yon reprezantasyon fidèl de oral la ki pase alekri, epi, e, vi ke li pa gen. yon nosyon vrèman sou lang lan, donk li pa konn ki mo, ki mo ki ki mo, oubyen li pa ka idantifye chak grenn mo yo de manyè fòmèl oubyen de manyè òtografik, donk nan sistèm òtograf nou genyen nan lang kreyòl la. Ok, mèsi. M santi deba kapab kontinye jis demen maten, men Nou kòmanse nan yon lè, fòk nou fini nan yon lè, e ta sanble Christella Mondésir pa vle bay vag. Christella Mondésir di, Kòman n ka pale de konsyans lengwistik pou kreyòl nan yon kontèks kote n gen yon pwoblèm ki plis sosyal? Pandan Stevenson ap reflechi sou sa, m ap di nou, nou pral oblije mete fen. pou jounen jodi a men map raple nou nou kòmanse a 4 è ok m pa ta renmen nou di menm jan a Salomon ki dil rate anpil m pa vle nou rate anpil paske nap gen yon lòt seyans vandredi 19 desanm 4 è 6 è nap gen pwofesè Robert Berrouët Oriol ki va gen poul pale sou l'amenajman di kreyòl an Ayiti Retou sentèz sur ces obstacles institutionnels, idéologiques, politiques et instrumentaux, Vandredi 19 desanm. Donk, m panse Stevenson ou kapab reponn kesyon an epi jis aprè lè w fini m ap mande pwofesè Moles Paul pou l kapab pran lapawòl. Mèsi. Bon, e kòman n ka pale de konsyans lengwistik pou kreyòl nan yon kontèks kote n gen yon pwoblèm ki plis sosyal. Bon, e m panse youn nan pwoblèm sosyal nou genyen se konsyans nou pa genyen de kreyòl nou an ki se yon lang pou kont li, se yon lang otonòm, ki se yon vrè lang, e se yon lang pou nou sispann minimize oubyen pou nou sispann panse ke lè yon moun gen li lekòl, M panse jis pou jiska 2025 lan gen 2 lekòl ki ap entèdi timoun yo pale kreyòl sou lakou an. Donk, kreyòl la fè pati de idantite nou. E kreyòl la se lang manman nou a papa nou. E donk pwoblèm sosyal la, e li ka gen lòt aspè tou, men li gen yon aspè ki lengwistik ladan. Aspè lengwistik lan se valorizasyon ke nou manke bay, konsyans nou manke genyen sou idantite n ki se kreyòl la. Donk lang kreyòl la an swa, li fè pati de pwoblèm sosyal sa, paske si nou te gen, nou te valorize lang nou, nou te sispann, paske nou, jiska prezan nou nan yon sosyete ki diglosik, lè m pale de diglosik lan, nou jwenn franse a ki se yon lang prestijye, epi kreyòl la ki yon lang, nou ka di lang popilè, lang lamas. Pa kont, se lang sa a tout moun pale. Se lang ki reyini tout Ayisyen alawonnbadè. Donk, konsyans lengwistik sa a, nou menm antanke lengwis oubyen nou menm ki fè etid nan syans langaj, gen plis bagay nou gen limyè sou yo, nou plis ka metrize, nou metrize pi fasil. Donk li pi fasil pou nou pou nou konprann yon seri bagay e travay nou tou e non sèlman nou menm antanke apranti chèchè oubyen chèchè, travay nou tou se pataje, fè konprann lang lan se yon lang ki otonòm, ki pa bezwen franse a pou li egziste e se yon lang ki ka fè lasyans E se yon lang ou ka pale avè l san diskriminasyon, san prejije. Donk, m panse pwoblèm sosyal sa a e ki gen rapò avèk lang lan, nou ka eseye rezoud li tou, deja pou n konnen l, deja, deja pou n konnen l antan ke, antan pou n konsyan ke lang kreyòl nou an se yon lang nou ka fè tout bagay ansanm avè l, pou nou sispann gen diskriminasyon sou li. E pou nou sispann kwè ke lè yon moun pale franse sa fè l entelijan pou sa. Non, donk kreyòl la tou otan ke w ap pale l tout lang yo vo. Tout lang yo vo menm bagay. Toutes les langues se valent. Donk alami alalimit ke nou ka wè tèt nou anndan lang kreyòl lan, donk gon pwoblèm sosyal k ap rezoud. Pami tout pwoblèm sosyal nou gen yo. Se nan sans sa nou nou vle wè konsyans lengwistik lan. Yon Christella Mondésir m wè w voye yon pous, m panse ke w satisfè de repons mwen an, mèsi.
Dakò, mèsi anpil, mèsi pou bon travay sa ke w fè jodi a. E ou t ap byen pase, m panse nou kapab bat bravo moun ki sou mit yo, e se te yon, se te yon travay ki trè enteresan. Se vre li leve anpil agiman, poze anpil pwoblematik, men nou bezwen sa yo pou ke kè w la kapab kontinye vanse. Kounye a nou Ouvri mikwo nou pou pwofesè Moles pou l kapab pran lapawòl. Dakò, mèsi Eden. Bonswa tout moun, m espere nou tande m byen. Bon, mwen vle remèsye tout moun, tout moun alawonn badè ki la a nan seyans sa a jodi a. E Dwayen Michèl, Pwofesè Jòj Masèl ki avè m nan kuizin nan k ap planifye òganizasyon aktivite sa a. E mwen mèsye tout kòlèg, tout ans, tout etidyan, ansyen etidyan. E jodi a se, se, se kè m vrèman kontan pou m ap tande, pou m t ap suiv entèvansyon e Merizma a. E pi jan e Edenn te byen e modere seyans lan pou nou. Sa fè m anpil plezi paske se yon seri ansyen etidyan m nan FLA a. e nou wè yo depi lè yo te ti katkat, nan sans depi lè yo fèk antre nan premye ane, jan ap evolye epi ki al fòme aletranje nan mastè, kounye a e menm k ap fè tèz. Epi yo kontinye, y ap reflechi sou lang kreyòl la, kontinye travay e waww, sa fè m satisfè paske m wè travay la fèt. Men travay Doyen Michel, travay Pwofesè Martineau, travay Mesye Noël, travay tout pwofesè FLA a ap fè a, nou kapab di, nou kapab, nou kapab di nou ka, nou gen bagay pou nou satisfè de travay sa paske jounen jodi a ansyen etidyan nou yo y ap prezante, yo se chèchè, y ap fè yon seri de refleksyon, waw m vrèman satisfè. Donk la nou sa fè nou dezyèm ane rankont lengwistik ayisyen an, nou lanse l pou seyans sa a, se atravè seyans sa a nou tou lanse l pou ane akademik 2025, 2026 la. La nou nan dezyèm edisyon nou, premye edisyon an te fèt nan ane akademik ki te pase a, la nou pral gen aktivite soti novanm jiska jiyè 2026 E nou ap gen plizyè entèvansyon. E youn nan entèvansyon n ap gen se pou entèvansyon pwofesè Gourdin ki la avèk nou k ap gen pou l fè entèvansyon pa l la mwa avril. Donk trè byento e kalandriye pwogramasyon ap gen pou l soti l ap disponib n ap pataje l avèk tout moun. E jan Eden te raple sa e mwa desanm e mwen 19 desanm se pwofesè Robert Berrethorel k ap prezante epi e fen janvye E dènye vandredi nan janvye bon la nou nou oblije fèl yon ti kras avan dènye vandredi nan desanm lan piske desanm se fèt fen ane bon nap fèl 19 desanm nou pap respekte dènye vandredi a nap fèl avan men apati de janvye se chak dènye vandredi yo nap gen pwofesè Emmanuel Chang an janvye ki se yon pwofesè etranje e ki nan Inivèsite Òleyan kap gen pou l prezante e gade kreyòl ayisyen an nan nouvèl teknoloji yo kòman e kisa yo kapab enspire nou e kòman nou kapab eksplwate nouvèl teknoloji yo pou pou n kapab e antouka fè kreyòl la avanse etsetera e n ap gen Pil anpil enpil entèvansyon. Donk son aktivite ki fèt nan kad yon kolaborasyon e pwogram mastèf la map dirije e laboratwa lang se epi gwoup rechèch GRISKA e 3 enstiti 3 enstans sa yo mete ansanm yo fè aktivite sa e mwen menm avèk mesye Jòj Masèl kap kòdone aktivite a e nan sans pwofesè Jòj Masèl kòm mte ka di kòm sekretè lang se Epi mwen menm kòm responsab mastè epi kòm kòdonatè GRESKA, nou mete tèt nou ansanm, nou òganize aktivite sa yo. Dakò, mèsi anpil tout moun ki te la. Malerezman nan kòmansman m pa t ka branche piske m te pran yon ti blokis, m pa t gen tan rive a tan. Men aktivite sa li anrejistre e bon anfèt apati de kote m rive a nou tande m? Padon wi pwofesè Monis, ban m plasi yon minit m ou.
Ok, ok, dakò.